Bon pou m di nou byen rezon k fè mwen kreye chanèl youtube lan guys wi men avan jis avan ke m kòmanse nou konnen konsa m ye alò m pa janm di bagay yo nan kòmansman se toujou m toujou fin kòmanse avan apresa m di sa m ap di. Jis avan ke mwen komanse, map mande nou pou nal abòne a chanèl la, like li, kite yon kòmantè pou mwen, tou sa epi patajel pou nou ka pou nou ka jwenn plis videyo, lè sa nap ankourajem fè anpil lòt videyo. Ok, avèk ki entansyon ke mwen kreye chanèl YouTube mwen? Depi mwen tou peti, mwen te renmen 3 cheve sa. Se te doktè a, mond sinematik la, avèk foutbolèz. Bon, manmi m, a lepòk mwen te timoun, m di manmi m sa. M deja gen kilaj? 10 ans? Mwen 10 ans. Mwen menm pat dakò paske a lepòk se li menm ki tap peye lekòl pou mwen tou sa, li pa dakò. Nan tout 3 sa mdil yo, li te chwazi ke doktè a. Mwen mpat gen le chwa paske li tap peye etid mwen moblije. Kounya lèm vin kòmanse gran, bon lèm vin gen mka di 16 ans, mvin wè ke Manmanm pa ka fè chwa pou mwen, se mwen menm ki pou fè chwam alò m deside m bay ni doktè vag ni foutbolè mwen di bon mond sinematik la an avan paske se chwam se sa mwen renmen manmi m pa ka entewonp mwen paske paka di m non se vi m ok kounya la Pou m di nou byen rezon ki moun ki plis enspire m fè chanèl la e m fè anpil demand pou tankou jwe fim, feyton, m fè yon demand avèk Fednaelle, sa pat abouti, m fè youn avèk Avèk moun mwen te mwen vrèman vrèman anvi jwe a li rele MK Maestro Kerry mwen vrèman love travay li e se yon atis ayisyen se yon aktè ayisyen lè si w pran le swen pou pou gad fim li yo epi lè l pote yon konsèy epi tou sa e vi l vi l tris anpil li se yon moun vi l tris Nan tout feyton ke mwen gade yo de li lil vreman tris e son fyète mwen se mwen menm ki li menm li tap yon fyète pou mwen paske sim ta la paske si nap di byen li son timoun prematire sèlman ou konprann bon pap pale plis de sa maestro kerwil chapo ba pou ou paske m vreman love travay ou. Wi, pou m di nou byen, mwen renmen mond sinematik lan, sa k fè ke m ap ekri feyton, mwen gen tan kòmanse ekri 2 feyton, gen youn se ma vi davan e ma vi d'yèr e sèl dojodi avèk un amour pèdi. Se de feyton sa yo mwen komanse kriye mwen poko fini. Wi mwen antre nan mwen antre nan mod sinematik la avèk yon objektif se pou m agrandi konesans mwen plis, pou m vin yon ki yon enpòtan nan sosyete a. E gras a Dye mwen gen yon mwen gen yon moun ki vreman vreman love travay mwen, ki wè map fè pwogrè, ki apresye m anpil, ki toujou ap banm konsèy. Se vre ke li pa yon li pa yon kòman m ka di sa? Li pa yon pèsonaj piblik, men li toujou banm sipò nan tout sa map fè depi m di l, li toujou prè pou l ede m. E m felisite l pou sa paske li ankouraje jèn anpil e sitou se moun ki enpòtan nan vi pa m. Wi, lè m antame sa epi m di, m pral pale a manmi m, mwen di manmi m konsa ke tout sa l te di yo a 18 an, m di manmi m ke tout sa l te di yo, mwen pa renmen youn nan yo, sa m vle se jwe fim, jwe feyton, tout sa, li pa dakò, li di kòm e granmoun ou ye, ou ka fè sa w vle, men mwen menm, m di manmi. Mwen yn majè, mwen ka chwazi sam vle, mwen mwen deside jwe vim, mwen deside kreye yon chanèl youtube epi poum kòmanse pataje kèk choz, li fache bon tout sa se mwen menm liye deja, menm sil fache m konnen ke lap tounenm. M just pa di anyen epi m la m toujou ap pale avè l li toujou ap poze m kesyon li mwen menm kijan sa ye m toujou ap di l tout bagay m toujou di l tout bagay ap byen mache kounya li vin pandan kounya la mwen gen 20 ans li vin aksepte avè m, li vin dakò, li vin dakò avèk sa m te di an, li vrèman love mwen, love sa m di an, epi li ap ban m sipò nan tout sans, e matant mwen, tout moun toujou ap ban m sipò, tout sa. M ap fè efò, epi, e vrèman sous denspirasyon kote l sòti, se nan MK, wi, Maestro Kerwin. Se li ki enspire m fè tout sa m ap fè, li k toujou nan tèt mwen si m ap ekri yon bagay, m just panse ak tout sa l fè epi pou m avanse devan e tou sa guys. M panse ke m ap pote plis choz pou nou nan lòt videyo paske la nou ka wè byen mwen pa anfòm, mwen pa pote m twò byen, mwen malad tou sa men m konnen ke fò m lage kèk ti videyo sou chanèl la just pou nou ka ankouraje epi. M pote kèk ti videyo men mwen pa anfòm nan gade byen vokal la pa bon menm epi tout sa gade babi men m pwomèt nou la pwochèn fwa m ap pote pi bèl videyo pou nou epi m ap pote bèl bagay m ap pote bèl show bèl challenge bèl story bèl Bèl ti prank, pi bèl ti vlog tou, m pwomèt nou sa guys. Paske se pou nou m ap travay, e tou fòk nou ankouraje m travay tou. Pa bliye ke mwen renmen nou anpil, m swete ke nou fè anpil siksè nan vi an, e sitou pa neglije etid nou an paske se sa k ap ede nou avanse demen, e pa fè. Pa fè dezòd paske m konnen jèn yo renmen fè dezòd, pa fè dezòd. Avanse pi devan paske se sa k ap ede nou. M renmen nou anpil epi nou konnen m p ap bliye ti chanson sa a, pataje chanèl la a yon ti lè, like li, kòmante, tou sa. Pa bliye, pa bliye sèlman